Sa se emoraji avèk Big Jim Rock Fam la meya. M pa rele sa yo punchline. Si w se nèg andeyò parèy mwen, nan kote m soti a yo rele sa yo banyen. Emoraji, san k ap koule. Mesye dam koman nou ye anko yn fwa non pam se Johnson the believer JM se konsa yo rele mwen e chanel wap swiv mwen an egalman se the believer JM Jodi an la nou pap rete anpil na fon ti bay tou senp tou piti donk nou vle fè yon ti apwoch sou aktyèl mizik Big Jim. nan okazyon 18 yèm anivèsè Rock Fam Lame an e Big Jim Lòm Le Punchliner Msye lage emoraji alò pou mwen m ki sa m konprann de mizik lan pèsonèlman e ifo di ke E m pa t ap atann yon bagay an mwens de jwè an. Alò, se pa paske m sipri non de jwè an, paske m di sa deja, m pa t ap atann mwen yon bagay an mwens ke sa jwè an prezante la. Men pa kont, fason jwè an parèt la, sa pwouve m ke l te vin pou lagè. E ann antre nan mizik lan an jeneral. E mizik lan rele emoraji e wap gade l sou ekran les images qui se presentent dans cette video là yo vrèman tris yo vrèman tris fòk nou admèt ke yo tris fòk nou admèt ke imaj yo pa vrèman des images qui bay kè kontan e men se reyalite peyi an le Big Jim ap pale. e se sa kap pase anndan peyi an e si w tande fason ke Big Jim ap eksprime li, fason ke lap pale, fason ke e e nan tèks lan dè pawòl ke dè ekspresyon ke l itilize donk franchman fòk ou ta fòk ou ta son moun ki ki kòman m ta ka di sa ki ta gen yon kè lanfè pou ta pou pa ta gade fason ke ayisyen ap pase mizè e fason ke san ap koule e reyèlman e son emoraji pa gen manti nan sa pa gen manti nan sa e emoraji an e li li li li li agrave e de jou an jou emoraji an ap agrave donk sa vin fè ke nou menm kòm ayisyen nou sipoze kòmanse konprann

Regade le san ki koule. Mwen pèsonèlman m pa ka m pa ka chak lè m alò videyo a soti depi yè swa mwen te deja pri òdè mizik lan paske l te soti avan alò pou moun ki pat konn sa mizik lan te deja soti mwen te deja achte l sou iTunes. Mwen te deja gen son an, mwen menm m tap atann videyo an, e lè m fin tande son an, e mwen te vrèman tris, e sa te sikatrize mwen, de la mezi, mwen konnen Big Jim se yon rapè, yon rapè ki gen anpil sa k rele punchline, m pap rele sa punchline, men m rele, mwen menm nan zòn kote m soti, mwen se nèg andeyò m ye. Ok, alò, se sa yo fè n konnen, nou se nèg an deyò. Men depi ou se Ayisyen, ou se Ayisyen. Kèlke swa andwa ke ou soti an, ou se Ayisyen. Donk, nan zòn kote m soti an pèsonèlman, yo pa rele sa yo punch line. Punch, de preferans. Punch se yon mo angle. Men de preferans nou rele yo banyen. Ok, donk, ki sa m konprann de tèks lan? E Big Jim ap pale de sikonstans peyi Dayiti. sa kap pase aktyèl anndan peyi an. Etanke ayisyen, etanke jèn, se pa paske nou pap viv, mwen pap viv anndan peyi an pou m fè sanblan ke tou va byen pou mwen menm. E se nan kontèks sa mwen menm pèsonèlman m pwal di ke Big Jim pa sèlman chante pou mwen menm ki a leksteryè de peyi an, men l chante pou nou tout an jeneral. Dan la mezi ou tèks lan reflete egzakteman sa k ap pase anndan peyi Dayiti, yon emoraji, yon plè san k ap koule, e nou pa reyèlman kapab jwenn sous emoraji an e fason ke pou nou fè emoraji an kanpe. M ap tande Big Jim avèk yon santiman ke misye gen yon regrè lakay li. E nan tèks la misye di men bagay lan San koule tankou lapli di m kiyès ki gen de mo a di La m pa bezwen konnen kisa ke yon moun pral di de Big Jim. Alò, ou ka gen tout pwoblèm avèk misye, se chwa ou. Ou ka gen tout pwoblèm pèsonèl avèk Big Jim, se santiman pa ou. Ou ka gen rapè prefere pa ou tou, m pa ka kont sa. Men, m pral di ou sensèman, ou ka konn ekri, ou ka konn e pase. fè bon kout plim pou pou pou punch line men nan kontèks tande Big Jim kap eksprime li tande Big Jim ka fè pase yon mesaj yon mesaj de konsyans ok donk mwen Alors, moun ki fè euh, vidéo an, e maladi an grav vreman. Maladi an grav, e nan fason Big Jim ap eksplike la, emosyon kap degaje la kay atis la. Kèlkeswa moun ke w ye an. Kèlkeswa antite ke w reprezante an. E pou lenstan, emoraji an tèlman grav, pyès moun, pyès kote, pa epanye. Or imaj wap gade sou ekran se imaj dènyè video ke Big Jim lòm latakan atakan jilèt Rockfam nan Mal kanpe pou pa mal kanpe sèlman wap tonbe. Chak pawòl ki sot nan bouch nèg sa son boulèt kanno. Kòm mwen te di m pa fè videyo a twò long, alò sa ke m ka di de mizik lan, se yon tèks ki vrèman tris e mesaj ki pase an li reflete egzakteman sa k ap pase nan peyi nou. E a plizyè repriz, mwen tande videyo a, mwen retande l ankò, e se jis pou m te kapab chache konprann e eseye adapte m tou pou m wè kote reyalite peyi m tonbe. Mwen se Ayisyen, m se yon jèn Ayisyen, e mwen fèt an Ayiti, mwen grandi an Ayiti. Wi, mwen pap viv an Ayiti, men viv a leksteryè de peyi an pa chanje m, pa chanje moun mwen ye an, pa chanje anfèt pèsòn ke m ye an, kote m soti an. Nou tout gen san Dessalines nan. k ap koule nan venn nou. Men n ap m ap onèt avèk nou, pandan ke nou tout gen san Desalin lan, men Ayisyen se yon pakèt lach tou. Pou sa ke mwen wè Ayisyen ap sibi, sitou an Repiblik Dominikèn, men Ayisyen toujou ale an Repiblik Dominikèn. Misye di yon bagay ki ki ki trè fò nan mizik la. Misye di si nan peyi ou pa santi w an sekirite, eske lòt bò w ap santi w an sekirite? Mwen m pa di se pawòl sa ki pi pwofond non e anndan mizik lan. Paske tèks la an jeneral son tèks ki ki ki ki ki karakterize sa l vle di an. Men m santi ke Big Jim ap pale an konesans de koz e avèk fristrasyon. E plizyè lòt moun gentan pran pase anba tren an e tren an pap sispann. Tren an pap sispann. Nou sèlman genyen kòm ayisyen pou nou pran konsyans. An tou ka sa se aspè ke mwen wè nan mizik lan. E mwen m ta swete ke Big Jim ale pi lwen avèk mizik sa paske gen gen lòt bagay ki ka fèt ladan. M ta swete yon atis tankou K-lib, yon atis tankou Blaze One, yon atis tankou D-fi Revolte, D-fi Kennefès, Powèt Revolte m tap di mesye sa yo fon featuring lage kèk k flow sou mizik sa tou. M ta swete ke Big Jim si gen yon remix k ap fèt de mizik sa, alò l panse a mesye sa yo dabò, Calibre, D-Fi, Kennefs, Blaze One e m panse ke mesaj lan t ap plis apwofondi ke jan li ye la. Antouka son son mizik ki vrèman tris, son mizik ki vrèman m ka di aahhh. Videyo a se vrèman difisil pou gade e wap tande fristrasyon alò pa fristrasyon non dezolasyon ki nan vwa Big Jim nan mizik lan se vrèman tris. Non pa m se Debilvejm. Mete jenès la defre. Nou pa gen fyète bato sa te koule. Anyen vrèman Big Jim. Te mache koule. Nou si la pa dlo pou n fè bè. Sa pa gen twòp enpòtans. Nan pam se Debilvet JM, si w apen rive sou paj san, sou chanèl san pa bliye klike sou subscribe, like, peze ti klòch lan, peze tout, lè sa ou pap janm rate okenn notifikasyon nenpòt lè ke nou moute live. Que Dieu vous benisse, que Dieu me benisse.